Bonjou, bonswa tout moun, sa depan de lè ou al gade videyo sa, pa bliye sou chanèl Gwo Koze Pwomo a, si w se nouvo, w ap gad videyo a, abòne ak chanèl la silvouplè paske nou menm n ap pote tout bon jan enfòmasyon yo pou ou nan lakou Brezil, e ou pa p peye yon goud, w ap annik abòne, epi n ap pote. Jodi a nou vin pale de 600 reais gouvènman Brezil la te pran desizyon. pou yo bay chak moun ki pap travay 600 reais. Oparavan, anvan desizyon sa te pran, yo te di yo tap bay chak moun 200 reais, men chanm sena a ak chanm dè depite a pat asepte sa, yo te, bagay sa te pran 2 jou pou yo te kapab de pran yon desizyon pou yo wè ki konbyen kòb yap ka bay chak moun ki pap travay, epi chanm sena a te vin arive avèk yon chif ki se 600 reais yap bay chak moun. Paske lè sa kowona potko ap frape di an Ayiti, en nan peyi Brezil, eskize. Nan peyi Brezil. Bon, pou kounya la Brezil se youn nan peyi ki gen plis kowonaviris apre Etazini e se li fè pati peyi ki gen plis kowonaviris. Bon, nan 2 mwa k fin pase yo la, chak mwa yo bay moun yo 600 reais men kòb la gentan fini epi e kounya kowona y ap moute, plis ka nan peyi Brezil epi e prezidan fon lòt kalkil li di konsa l ap bay Nan nan 3 mwa ankò lap bay chak mwa lap bay 300 reais avèk chak moun men li paka fè sa poul ta fè sa fòl ta voye lwa sa nan chanm dè nan chanm sena a pou yo votel epi lap pran yon bon ti tan men sil kontinye li ka bay li ka kontinye bay 600 reais sa men sil pran yon lòt desizyon pou afè 300 reais la fòl refè yon lòt lwa ankò poul voyel nan chanm sena nan chanm dè depite pou yo votel Men lap gentan pran anpil tan. Li gen posiblite pou moun yo jwenn 600 riyaz la paske yo pap fè bak pou yal fè renegosye sou bagay kòb ankò paske peyi a nan kriz nan afè kowonaviris lan. M panse ke prezidan gen tout chans pou l bay moun yo 600 riyaz ankò pandan 3 fwa. Epi li di konsa l pral libere FGTS moun ki tap travay yo, lap libere 1145 riyaz Nan kòb FGTS moun yo, FGTS nan peyi Brezil lè wap travay se yon kòb yo pran sou kont ou chak mwa, yo mete la, men lè w sot nan konpayi a yo ka ba ou l, men misye di lap libere 1145 reais nan kont ou pou w ka peye ti bil ou. Bon nou konnen ayisyen renmen, renmen lajan. Yo menm yap kouri pran sa a m renmen sa a mesye pa kite anyen pase pa bliye abòne a chanèl la epi ka ki gen nan peyi brezil nan peyi brezil gen 800 nan tout peyi a nèt wi gen 867624 moun ki gen korona viris lan pran san nou 867624 moun ki gen korona viris la nan tout peyi a bon moun ki geri yo se 388

Nan 24 trè gen 612 moun ki mouri. Ou konprann? Nan 24 trè, 612 moun ki mouri nan 24 trè nan peyi Brezil, kowonaviris ap fè ravaj tout bon. E pi, abòne ak chanèl la, se la nou mete yon fen avèk videyo sa. Mezanmi, depi nou gade videyo a, pataje l ou byen ede chanèl la avanse silvouplè. Pa bliye non pa m, se Tigaro Lajan depi lakou Brezil, Kouiaba, Mato Grosso. Son plezi m avèk nou. Tchao, n ap rekontre yon lòt lè. M renmen nou tout e pran prekosyon avèk gen maladi deyò a mezanmi.